Mwen avan pou m di men kisa mwen menm mwen pral fè, men mwen di premye pa a se nou menm ki pou e fè sa ki nesesè a, sa vle di pou nou wè kòman nou kapab fè, pou yo kapab e fè ansanm avèk nou pou nou kontinye travay la. Nou konprann sa vle di si nou kòmanse popilasyon an kapab ansanm avèk nou ebyen. Dyaspora a kapab vin sipòte nou tou menm jan moun Wanament te fè l. Men se pa kòmsi yon kote nou prale pou n di bon piske nou Wanament nou ka vin pote yon sipò pou di n ap kòmanse avèk letan Miragwàn nan pou n kapab fè anpil travay de sa. N ap di non, se pa sa l ye, se jis nou menm ki pou fè pa epi tou fè demand pou konsa y ap kapab sipòte nou nan fason yo kapab. Donk gen moun ki di letan Miragwàn nan sale wi, kisa w panse? Le tan sale, bon jis m kapab di m gen bagay m gen bagay m pa ka fin pale de le tan an paske m pa konn ale ladan men sèlman lè m konn ap travèse e dèriso m toujou konn ap wè moun ap benyen ladan ap fosonnen ladan m konnen gen e li gen dwa sale men yo menm tou ki konnen ki bò dlo dous lan e li yo kapab itilize li jis pou yo kapab oze tè E fè jaden, menm jan avèk anpil lòt moun fè li. Ok, donk mèsi anpil wi, m panse ke moun yo tande kounye a la. Bon, dakò, m panse si yo bezwen plis enfòmasyon, y a chèche plis de sa, men mwen menm se sa m konnen, se li menm mwen kapab di. Mèsi. Dakò, mèsi anpil, mèsi. E wala, zanmi entènot. Mwen sa anpil travay latè, e se li ki te konn leve m, m konn kite lekòl mwen pou m al travay jis pou m kapab pran swen tèt mwen. e m kapab di e pou m leve nan nivo m rive a se gras avèk travay pafwa m al travay maten m al lekòl aprè midi jis pou m kapab avanse avèk etid mwen sa vle di m kwè nan sa anpil nan travay e m renmen peyi m tou e m kapab di yon moun M pa fasil pale men jou m pale m toujou gon espri revòlt nan mwen mwen revòlte e m kapab di w mwen sòti nan legliz ministè dèzapot dirije pa pastè Joseph Moïse e prezidan kanal la se youn nan moun e mwen menm mwen sipòte tou e atravè de devouman li e m kapab di tout jounalis yo tou ki konn enpòtans travay la ki toujou ap fè travay la ale lwen. E Bondye li menm li kapab rekonpanse nou men nou menm nou pa kapab pou nou rekonpanse. E m ap di nou bon kouraj e bon travay avèk chak moun ki kwè nan sa yo. E jodi an m resi jwenn chans e kòm 18 me pou m vin vizite kanal lan. E m pa al travay men mwen te vin gade banbou yo e m wè sitwayen yo ap sèkle. E m tou chwazi pou m te sèkle osi ansanm avèk yo. M pa gade sou abiman mwen, sou anyen jis se travay. M kwè nan li, se mwayen lajan travay la ki kapab lave rad sou mwen an ki kapab fè m achte l. Ok. Donk ou vin vizite banbou yo, kòman ou wè sa a menm ye? Piske ou s on nèg ki genyen ide de sa deja, piske ou konn travay latè, kòman ou wè banbou yo? Bon, jis e m kapab di e se youn nan solisyon ki pou ede e tè a rete, paske banbou li kenbe tè. E l ap rann dlo a pa ka fè anpil dega atravè de kay ki sou lòt bò yo. Sa vle di gen bagay nou kapab di dezas ki ap pwoteje. Sa vle di pa gen dezas k ap fèt twòp atravè lè banbou sa yo fin gran. Se yon pwojè ki vrèman gran e nou felisite moun ki te vini ansanm avèk li a e sila yo ki ankadre li osi avèk si bèl travay sa. Donk nou gon kesyon ke nap poze w, son moun ki anba live la, gen plizyè moun Miragwàn la ki ki ap felisite w, gen plizyè moun Miragwàn kap di ou se moun peyi yo. Gen yon moun ki anba live la ki di e eske ou pa ka sansibilize pi ou fè yon konbit pou ede letan Miragwàn wouze tè yo. Letan Miragwàn. Bon nou te kapab di sa tou, pase mwen menm toujou ap di sa sitou avèk pastè nou Joseph Moïse. Mwen di menm jan nou komanse avek isi wanamet pou avek yon revolisyon kanal ki ap fet tout kote nou we se kanal kap fouye kanal kap fouye mwen di atrave de sa gen posiblite pou tout zon kapab resevwa e travay sa ou byen chak depatman te kapab jwen e ranfo pou sa tou men premye bagay la pral mande fok yon moun mete yon stabilite ou byen m kapab di m pran responsabilite yo an men fè yon premye pa e konsa pou popilasyon an kapab vin jwenn yo pase wanamèt se yon pa yo te fè epi tou e diaspora yo te vin wè sa bon yo te ankouraje yo te ankade yo ansanm avèl e byen se de menm tou e pou nou di tout moun ki ap gade nou yo moun miragwàn moun peyi nou yo Nou se timoun Kadyak e tout moun konnen n sou zòn Fondènèg, yo rekonèt li byen, antre Jovanj, Danbrevil, se la nou sòti. Sa vle di e anpil moun konnen e nou byen e n ap di, yon moun ki vle pou letan Miragwàn e ankadre jis pou nou kapab jwenn dlo pou nou wouze anpil kote, fòk yo menm tou yo fè premye pa a. Yo devwe pou sa e konsa sa kapab mache byen. Donk se konsa, se mesaj sa yo ke w t ap voye bay moun Miragoâne ki anba nèj la? Wi, wi, wi. Nou kwè ke yo ap konprann e y ap fè sa e pou yo fè premye pa a e konsa e ankadreman an pral vin jwenn yo atravè de dyaspora yo menm jan Wanament fè li. Ok.
E donk m panse ke moun ki anba live la, ki t ap kòmante yo, donk m panse ke yo pran nòt, yo resevwa mesaj la. Wi. Donk mèsi anpil.
Mèsi. Non pa w se kòman? Non pa w se kòman? Non pa m se Ascendor Dukenlove.

E se sak fè nou rete la. Se sak fè nou rete la toujou jiska mètnen. Bon nou pral fon ti kal al fè w viv. E kòman sa ye nan kalandriye masak la. E pi nap tounen. Ok.

Wè moun sa? Pa kate mwen an twaze m ka leve. May tout jòn fè sou zebwa. M pa pè sa. Sa m ap fè a, menm la nati ap kont on moun ki ta trayi sa m ap fè a. Sa m ap fè a, e sa fè se pa tout ayisyen. A plipa ayisyen se pa tout. Sa ki bon yo. Eskize m. A sak pa bon map pale. E sak pa bon yo se anba depi yo ta fache pou sa se anba fatra yo konn domi. Sou fatra yo konn domi. Si yon moun ta fache pou pwopte sa map fè a paske yo pa renmen vi yo vre. Ek nou wè nou pa gen leta se pèp la ak leta tèt nou se kouraj pou yo tap banm se pa dekouraje yo tap dekouraje m. Ek sim tap dekouraje m te gentan bay vag lontan e mwen m pap bay vag. M gen moun ki di m bay vag m pap bay vag. Menm, sa m ap fè a, se pou pèp. Jan m t ap redi nan kanal, nou te fè 24 jou, nou t ap redi 23 jou, jouk yon lè nou te rive nan Salè, m pa t dekouraje, anojou m pa t janm dekouraje. Donk, nou pa di w dekouraje, men ou konnen fòk ou pridan. Ya, m ap pridan. Fòk ou pridan, pa twò leve bonè, e sitou espas lòtbò a se espas kote ke ou pa p jwenn anpil moun ladan l. Banm di w, Ayisyen tèlman renmen bay presyon, Poukisa yo bay bay yo bay bay nèg pòtoprens yo presyon? Pou ya bay yo presyon? Poukisa se mwen kap fè yon bon travay yap banm presyon? Humm poukisa se mwen yap bay presyon? Pou ya bay nèg a zam yo pòtoprens presyon? Pou ya bay pati kòman pati boulos andre michel don kato presyon se pa mwen kap travay pou peyi a pou yo banm presyon? Ek sa map fè wap jwenn yon majistra fèy? Ou pap jwenn yon debite fèy? Ou pap jwenn yon premye minis fèy? Travay sa map jere pye bwa sa map jere a yo pito pran kòb pèp la. Pou yo kraze y, pou yo di pèp la pa gen anyen. Se pou w jwenn la, yo di, jodi a Dizou men mantò, se pòch yo y ap plen pou yo vire do. Mwen sa m ap fè m ap reyisi. Ok, e piske nou konnen son ou, antouka ou menm ou son militan tou, e kisa w konprann de konsèy la jodi a la m wè k ap fete ou k ap ayisyen, k al nan te deyòm, k al nan mès. Donk kisa w di tèt ou lè w gade w wè konsèy la, moun Okap yo, jan moun yo akeyi konsèy la? Kòb y ap gate, kòb. Kob yap gate. Lè yo di depanse 20 milya poutan mantò, yo depanse 200 milya yo gentan rachte konbyen machin? Yo gentan rachte konbyen machin pou fanmiy yo, nou menm pèp kap soufri. Si vrèman te gen konsèy, tan Dèl Sosye Sale, se pou yap gade sou telefòn yo wè travay mafya a, poukisa yo pa vin vizite Wanament pou yo ki travay nap fè? Poukisa yo pa vin gade kanal la, pou yo pot sipo yo bay pou kanal la fini? Humm. Pou yo pot sipò ba yo pou kanal la fini. E a pou di yap mache rete pò o prens senpleman. Kot lame yo? Lame rete pò o prens di yap fè peyi ki peyi yap fè. Tout se yon kolonn mafya. Poukisa yo pa vin jwenn mwen la? Pou yo vin jwenn mwen pou yo met grenn yo nan travay sa map fè a tou pou yo vin banm sipò nan travay la tou. M bezwen sipò yo. Sipò yo m bezwen nan travay la m bezwen sipò yo. Sanwont yo m bezwen sipò yo. Bon anpil anpil moun ap felisite travay ou an pa rapò avèk fason ke wap bay trètman wap bay bwa yo trètman yo donk e. La se yon zòn ki te sanse lib, ki te lage. Donk, disiplin sa a ke w ap mete la a, donk se yon bagay eksepsyonèl, se yon bagay ki merite anpil bravo. Kòman e, e jounen, jounen jodi an ki se 18 me, ki ankourajman ke ou jwenn bò kote dirijan Kanal la? Brenn, m p ap pale, eskize m di Brenn pou ke w konn non l espanyòl la. M mèt pa jwenn. Ken pawòl nan men ken sipò nan komite kanal la sa map fèy a pwòp volontem si yo vle yo te banm yon dlo m pa gen pwoblèm m tap pran m patap di yo non men deske yo pa genyen m pap fòkinn nan kòl map reziye m jwenn m pran m pa jwenn m reziye m. Dakò.